Ayisyen map di nou kenbe fèm pa moli Nou konn travay Nou renmen travay E nou ka travay Tout ti mesye ki te soti chili brezil ki te pran wout pou al Meksik, e kounye a vin rive yon moman kote ke bagay yo yon ti jan di, nou pa ka, nou vin stab Meksik, kote ke bagay la vin yon jan mangonmen, ke nou pa ka jwenn papye, nou pa ka jwenn travay. Gen anpil rimè k ap di ke gouvènman ayisyen an, anbasad Meksik o Chili siyen pou yo depòte ayisyen, men yo jis, yo pa rele l depòtasyon non, yo rele l vòl imanitè. M ka konprann ke yon ayisyen ki konn travay, ki renmen travay e ki ka travay, ki gen kouraj pou l travay, ka wèl nan peyi meksik e li pap bouje li pap travay ou konprann ayisyen abitye ak kòb ayisyen abitye fè kòb ayisyen konn sak sak sak lajan se pa ti monnen non kan blan yo wè ti monnen yo egare tou nenpòt ti monnen son pakèt afè liye pou yo ayisyen abitye ak lajan donk depi yon ayisyen wè li pap bouje li pap fè kòb li pap manyen kòb donk sa deranjel. M ka konprann ke gen anpil nan ti mesye nou yo, Ayisyen nou yo, ki ka deside ok retounen an Ayiti pou jan sitiyasyon an ye nan Meksik. Yo pa gen papye pou y al chèche travay, e answit pa gen kote pou yo degaje yo. Donk se nòmal si yon moun, depi ou pèdi! Depi w nan yon wout, ou pran yon wout, epi ou wè w pèdi, premye bagay ou gen pou fè se retounen a la baz, retounen a zewo. M ka konprann anpil nan yo gen dwa deside pou yo retounen Ayiti kòmsi volontèman, jan yo te fè l o Chili. Byen ke o Chili, moun yo te gen tan mete vòl yo pou Ayisyen te ka ale, ke yo te panse ke Ayisyen yo pa ta prale. Mwen yo te panse ke ayisyen o chili yo te mete vòl la yo te konprann yo te panse ke ayisyen pa tap prale pa tap ayisyen o chili yo pa tap prale pa tap retounen an ayiti so lè yo wè ayisyen anvayi yo vrèman ayisyen anvi ale yo te oblije kanpe vòl la yo te oblije kanpel paske nou menm tout kote nou rive nou fè valè nou onètman E nou montre tout moun ke nou ka travay onètman pou n gen, pou n, pou n, pou n reyisi vi nou san nou pa nan, nan pran zafè moun, san nou pap veye moun pou n antre lakay yo pran sa, sa, sa yo genyen. Ou konprann? Donk, si gen anpil Ayisyen o Meksik ki deside kòmsi ta patisipe nan vòl imanitè sa, m ka konprann yo nan sans sa. Donk, byenke nèg yo te depanse. Anpil kòb yo depanse yo yo envesti lajan yo envesti tan yo yo envesti enèji yo epi konesans tou donk pa gen pwoblèm nou vin wè envestisman ke nou fè a li pa Li pa reyisi, donk premye bagay nou gen pou nou fè se retounen a la baz. Retounen an Ayiti, e de la, nou ka reflechi pi byen pou nou konn ki sa pou nou fè. Pase menm jan nou te soti an Ayiti, nou tal Chili, nou tal Brezil, apre sa nou pran chemen pou nan Meksik, ke se swa pa avyon ou nan. Nan transbòde, pase plizyè lòt peyi pou nou rive Meksik, e pou nou ka antre Etazini. Donk, m kwè ke sakrifis, toutotan ou viv, w ap viv, ou pa ka sispann fè sakrifis. Lavi, jan BIC konn di l la, se yon pèpetyèl rekòmansman. Ou ka toujou rekòmanse a zewo. Okontrè wap vin pli fò ke ou pa ta panse. Mesye kenbe la, kenbe fèm. Bon se ayisyen nou abitye fè listwa. E sa kap fèt la la se istwa li ye. Se yon istwa ki pou louvri zye nou, pou nou konnen sa nou vle, pou nou pa kite moun vin deside pou nou. Se paske moun ap deside pou nou an Ayiti, se pou tèt sa, tout moun kounye a gen zye sou nou de fason mal, yo wè nou se yon nasyon ki mal. E tandike, Depi nou fin pran endepandans, tout peyi sou latè ki te bezwen pran endepandans se vè nou menm yo te kouri vin mande èd. Anpil peyi sou latè, spesyalman Sid Amerik, Sid Amerik ki gen 35 peyi ladan, 35 a 36 peyi ladan, tout peyi sa yo nou pase yo pou n al Meksik la. Meksik la tou li menm, Se gras a èd Ayiti te bay a Simón Bolívar ki fè yo libre de esklavaj jodi a, ki fè yo endepandan jodi a. E yo ta sipoze respekte yon Ayisyen, yo ta sipoze respekte Ayiti. Men kòm n ap viv nan yon mond dengratitid, de jalouzi, de egoyism, Sa w fè nan mond sa kounye a, de byen, ou pa rekòlte l, se mal ke w rekòlte. Donk ki pa anyen. Trump ap pede di bagay mal de Ayiti. Depi lè l te prezidan, jiska kounye a m tande yo di ke l sot pale, l sot pale, l sot di de bagay mal de Ayiti. M pral kase met nan men Trump, m pral kase met nan men l. M pral fè l konn istwa, se istwa peyi l li pa konnen, si l se ameriken se peyi, se istwa peyi l li pa konnen, m pral eksplike l de A a zèd ki sa ki Etazini Damerik e ki sa k fè Etazini Damerik Etazini damerik a kounya la sak fèl la kotel ye a la se gras a ayiti se gras a ayisyen se gras a san ayisyen ki te koule gras a ayisyen donk m pral di m pral esplikel m pral esplike sa an anglè. Pou l konprann. Kote m kole nan anglè a pase anglè m lang lan pa pou mwen, m gendwa rive m kole, m ap pale kreyòl ke nenpòt moun ka tradui pou li. M pral pale avè l.